Mwen regrèt ke abit videyo a, donk abit var la, se son ajanten ke l te ye. M pa fin twò si poukisa yon ajanten oblije abitre yon match Brezil. Paske, yon ajanten se yon gason pwofesyonèl, li gen dwa fè yon travay enpekab wi. Men, nan foutbòl, genyen definitivman yon rivalite ki depase yon senpl kad de konpetisyon. Ant Brezil e Ajantin. So si w ka evite l, evite l. Paske fon kè nèg la w pa konnen l. Pwoblèm mwen sèke m pa ka konprann kòman mwen menm ki telespektatè, e byen evidaman tout moun ki te telespektatè, ap gade aksyon an, epi yo wè pa gen kontak ak boul la, Pandan ke var ki se yon enstitisyon legal pou deside sa, li pran desizyon kontrè la, e abit la kap pale nan var la li menm di ke jwè Kolonbi an touche boul la. Sa vle di lè yap pran desizyon yap pale antre yo, plizyè kote yap pale ou wè abit la di, Necesito ver si toca el balon. Mwen vle wè. Eske misye jwe boul la? Dans un premier temps se sa kap diskite. Banm ang sa a, banm sa a, banm sa a pou m wè si misye touche boul la. Genlè gon ang yo bay misye, abit la di misye touche boul la. E malerezman, e se la dram nan, ang ke yo ban mwen mwen menm kap gade nan televizyon ak lakay mwen nan konfò m map gade match mwen, ang yo ban mwen ki definitivman montre m ke jwè kolonbyen an pa jwe boul la, ang sa a. Ralanti sa a, yo pa janm bay abit la li. Donk, sa a gen yon pwoblèm ladan l. Sa vle di, m pa ka mwenm ki telespektatè, m gen aksè a de meyè imaj ke var la li menm. Li pa fè okenn sans pou mwen. E sa ki ankò m anvi di tris nan bagay la paske mwen menm mwen son gwo defansè di var e mwen toujou di ke var la mwen pou li a 200 pousan ok e sak pase yè a pap retire yon pousyè nan sa m kwè de var la nan jan m wè var la var la son bon zouti e pou moun ki ap mande pou yo tounen avèk foutbòl avan var la sa vle di le foutbòl san la var. Se de moun ki pa konprann poukisa dabò var la te egziste. M toujou di n sa, reflechi anvan n vle fè bak sou yon mezi ke n pran. Reflechi poukisa w te pran desizyon sa a. Var la te vini paske te gen twòp erè k t ap pase nan jwèt lan, de bagay ke w ko ka kontwole men poutan erè imèn oubyen nèg ki gen mal, ki gen movèz fwa yo gaspiye de bagay. Var lan ka korije sa yo e l korije anpil. Men li stil gen de gen de kote ki pa korèk, ki pa nòmal. Li pa nòmal pa egzanp ke mwen menm mwen gen aksè a yon replay epi abit yo ki se ofisyèl ki la pou pran desizyon an, yo pa gen aksè avèk videyo sa a. E jan m ta pral di nou an, pa pati k pi dramatik ladan an, m anvi di, se ke mwen sonje Tottenham ap elimine Manchester City sou yon detay konsa. Evidamman sa m ap pale la a, li genyen, li gen 5 an. Li gen 5 an e anfèt pandan map di var la jèn nan li gen plis var la gen plis ke 5 an talè a m te di 5 6 an men m panse li gen plis ke sa paske sa map di la li date de 2019 Tottenham kont Manchester City Ligue des Champions Tottenham pral fè final nan edisyon sa Tottenham elimine City paske Kounet Shaqir larbit turc du match lè misye al nan var la yo plede montre l yon pakèt imaj men yo pa janm montre l imaj kote efektivman jwè Tottenham nan jwe balon a men l pou l fè gòl la. Donk, si abit santral la al gade nan monitè a, nou pa janm ba l imaj pou n ba li a, li pran desizyon sou imaj ke nou ba li a. Men pwoblèm nan se ke kòman m fè mwen menm mwen devan lakay m, mwen devan nan yon televizyon, m ap gade, m wè imaj la, abit la li menm ki se prensipal jij la pa ka gen imaj sa a. Sa pa nòmal. E, donk mwen panse ke aspè sa a ladan li. Li dezagreyab. Ou konprann? Li dezagreyab e m panse se de bagay ki ka korije. M pa konnen èske ap genyen de rasanbleman otou de sa, reyinyon pou eseye gade kòman yo ka amelyore l. Lòt jou ann Angletè te genyen yon gwo rasanbleman konsa sou inisyativ Wolverhampton ki te mande pou yo retire afè vòl la nan foutbòl anglè a. Bon. 19 klub kanpe kont Wolverhampton, Wolverhampton a ete le sèl klub a swete lanulasyon ou ankò le retrè de lavan. Apre sa tout lòt klub anglè yo te dakò pou videyo a rete nan jwèt la. Bon sa montre pwogrè ki genyen nan pèsepsyon klub e moun an jeneral sou afè var la malgre enpèfeksyon l. Donk vwala. Evidamman anpil plenyen laprès yè, antrenè ap plenyen, Dorival di ke a 2 zero se tap yon lòt match paske Kolonbi ta pral oblije monte anpil e a jwè nou yo ki gen pwent de vitès etsetera nou te kapab tiye match la se tap yon lòt bagay men bon m te vle fè parantèz lan paske pou 2 bagay paske 1 kounya la On erè pase nan var oubyen on analiz fèt nan var la, demen maten ou ka al gade sou youtube pou wè kisa var la te deside, kòman abit yo te pale antre yo anvan yo pran tèl desizyon. M panse m renmen pati transparans sa a. Epi la dezyèm choz se le fèt ke lè m ap gade desizyon abit yo pran an avèk imaj ke yo genyen pou yo pran desizyon yè swa a, malerezman nèg yo pa t genyen bon imaj la. Kounye a on kesyon ke n ka poze se kiyès k ap bay nèg yo imaj? Kiyès kap bay nèg yo imaj ki eksplike ke nèg yo pa genyen bon imaj la? Èske yon moun volontèman kapab di a, bon imaj la map kenbel pou mwen, mpap ba oul, e donk si w pa gen bon imaj la ou menm wap toujou pran yon desizyon ki erone. Se la gen yon moun ki te di var la pou ryen, se yon videyo, se teknoloji. Kounye a se moun yo k dèyè var la ki tout bagay la. E an palan de moun ki dèyè var la, la ankò mwen regrèt ke abit videyo a, donk abit var la, Se son Arjanten k rele. M pa fin twò si poukisa on Arjanten oblije abitre on match Brezil. Paske, alò, on Arjanten s on gason pwofesyonèl, li gen dwa fè on travay enpekab wi. Men, nan foutbòl, genyen definitivman on rivalite ki depase on senpl kad de konpetisyon ant Brezil e Ajantin. So, si w ka evite l, evite l. Paske fon kè nèg la, ou pa konnen l. E, alò, sesi, sa pa fòseman vle di ke abit la, tank m ta doute, de movèz fwa non. Men mwen panse si yon match enpòtan enplike Brezil, yon abit ajanten pa ta gen dwa ofisye ladan l. E vis vèsa, si Ajantin ap jwe yon match enpòtan, yon abit brezilyen pa ta gen dwa enplike ladan. Mwen panse.